Bonjou, bonswa tout moun, kòman nou ye? Se Rodjimix, enfo pa ou ki antre lakay ou ak yon nouvo videyo oubyen nouvo enfòmasyon nan moman sa. Nan moman sa, Prezidan Joe Biden fè kèk. Anpil imigran oubyen anpil moun kontan nan moman sa. Sitou ou menm ki ki deja sou fwontyè a Meksik la oubyen ou menm ki deja nan vil Kapatchoula, Tapachula nan moman sa a, e nouvèl sa a enpòtan e ou menm tou w ap gen posibilite pou kapab fè kè w kontan paske semèn sa a son semèn chagren, son semèn. Tristès s on semèn pwoblèm, refleksyon e se yon semèn imilyasyon pou anpil frè konpatriyòt nou yo e ki te sou fwontyè Meksik oubyen anba pon Texas lan kote e n ap wè anpil foto oubyen videyo ap sikile sou rezo sosyo yo nan moman sa a kote nou wè anpil òm avèk cheval. Nan moman sa a, Prezidan Joe Biden pale sou sizyèm Depòtasyon apre sizyèm depòtasyon an li pale e li fè anpil deklarasyon e li bay anpil pwomès tou e li fè konnen anpil bagay ki pwal rive an mesye sa yo ki tap kouri dèyè ayisyen sa yo imigran yo sou cheval yo e answit nan moman sa rete la pa deplase nou pwal vin baw tout detay e nou pwal vin baw tout esplikasyon kòman pouki e Pou mesye sa yo te fè gwosè reyaksyon sa yo konsènan pou ap kouri dèyè imigran yo oubyen ayisyen yo. Rete la, pa deplase, n ap tounen pou n ba w tout detay e plis detay e deklarasyon Joe Biden fè yo nan moman sa a. Rete la, pa deplase. Pran kèk segond sèlman, nou pral moutre w kòman, kijan pou w kapab abòne avèk chanèl nou an. Premyèman, w ap peze Like, twazyèman, Wap sabòne, wap tape sabòne, katriyèmman wap peze ti klòch la, epi senkyèmman wap tapel metel sou tout, avèk sa ke pòt videyo nou lage epi notifikasyon ap moute sou telefòn ou ew pap pèdi anyen. Wi, nou retounen ankò e pou nou kapab ba ou plis detay sou konsènan de prezidan Joe Biden e ki fè plizyè deklarasyon e ki pa kontan tou. Daprè sa k pase sou fwontyè Meksik e Etazini, anba Pò Texas oubyen m te ka di bò Pò Texas la tou, nòmalman prezidan fè konnen e sa fè l mal lè l ap gade imaj imigran yo bò pon an, kòman ke y ap maltrete yo, kòman ke yon pakèt nèg a cheval. kap maltrete mesye mesye dam sa yo paske sa vrèman tris e sa vrèman konplike paske li pa ta atann ou byen pa t panse si sa te ka konsa li di gen yon gwo sanksyon ki pare tann gad sa yo Joe Biden fè konnen se li menm ki chèf E li di. Li di li pral entèdi e cheval sa yo sou fwontyè Meksik e Etazini an, li pral entèdi sa yo paske e jan sa prezante a, sa regrèt li oubyen sa fè l mal tou. E li pa t panse se konsa bagay yo t ap pase. E sa vin fè m konprann ke e moun yo pa swiv lòd Prezidan Joe Biden, se yo k chwazi fè afè yo nan sans pa yo. Joe Biden fè eskiz e li di lè l te nan kanpay se pa sa ke li te pwomèt. E li di sa pa egziste okenn kote. Okenn kote, okenn nan peyi nan mond lan, sa pa egziste. On imigran antre lakay li e pou se konsa pou yo te kapab trete moun sa yo. E li menm li pa trete Ameriken konsa. Poukisa? Se konsa mesye sekirite sa yo chwazi trete moun sa yo fè yo pase mizè, maltrete yo, men m gen mwen m ap je m wè menm, bon imajine w gade yon eleman, gade jan misye ap siroke nèg lan, ou konprann, sa vin fè m konprann ke prezidan Joe Biden pa t okouran oubyen pa t wè kòman sa te reprezante, bon ou konnen nèg sa yo, yo chaje bagay. E sou kont yo pou yo fè. Ou konprann sa m vle di nou an. Li di, lè l ap gade foto ak videyo sou rezo sosyo yo e dan le mond, li panse ke tout foto e videyo sa pa kouri e sa vin make on danje e sou tèt peyi Etazini. E li menm tou, paske e se pa konsa pwogram li te ye. Men non, e li pa t atann sa. Li di, gen yon gwo sanksyon ki pare pou. Neg sa yo paske se yo move sin li ye pou peyi etazini. Li di ankò sa se yon manke dega e manke respè pou yon peyi yon grand pwisans ankò sa manke respè hein men nòmalman lè wap reflechi e lè wap gade vrèman ou wè sa pou wap gade kòman wap wè nou te fè yon video jou pase yo e nou te fè konnen ke depi ou wè yon imigran gita touche sol peyi kote lap desann nan ou pa gen dwa voye l tounen ou byen fè l yon bagay paske li se yon refije li ap chache yon refij lakay ou ou se yon ambasade e ou menm Lè yap kouri dèyè l se lakay ou l ka jwenn refij la li antre. Vwala ou menm ki chwazi kisa w fè ou chwazi menase vi l pou rann ke li pa alèz oubyen li gen pwoblèm. Imajine nou pil ayisyen sa yo ki desann Ayiti nan moman sa pou jan sitiyasyon an jan bagay yo konplike epi w gade wè se konsa bagay sa yo trete imigran mal kòmsi anbake ayisyen voye yo Ayiti mezanmi sa pou sa ke yo di peyi sa fè paske peyi dayiti son peyi ki tanrive non nivo ki depasel paske ensekirite e nan moman sa ekonomi desan nan peyi dayiti epi wè se konsa bagay yo vin pase li di ke mesye ki responsab sekirite sou fontyè yo espesyalman komandan mayolkas poul pran reskonsabilitel poul pa kite. Karavan sa yo travèse fontyè ankò. Pou pa travèse fontyè Meksik yo ankò jan yo te travèse l la. Paske nan moman sa yo pral pran anpil mezi prekosyon pou yo pa enpeche, pou yo ka enpeche imigran yo antre jan y ap antre la vay ke vay. Nan moman sa a, Prezidan Joe Biden pa kontan ditou, e answit li santi nan mwen menm li ka andyable paske e nèg yo mal reyaji avèk popilasyon ayisyèn nan paske pou jan, e li menm li fè konnen tou pou jan Ayiti ye nan moman an, se pa tretman sa yo moun sa yo ta sipoze resevwa nan moman sa la. E li fè konnen li fè konnen nèg sa yo gen yon gwo pèn oubyen y ap peye sa trè chè paske yo fè gwosè zak sa oubyen ak sa sou popilasyon ayisyèn nan ki vle di m te ka di imigran ki te sou fwontyè Meksik e Etazini anba pon Texas lan. Nan moman sa a prezidan an pa t twò aksepte ansanm avèk nèg yo pou moman sa. Li di. Se li menm ki prezidan. Hein li di se li menm ki prezidan, li di lèl ta pral moute sou pouvwa se pa sal te pwomèt. E daprè sa nou t aprann tou, pa bliye popilasyon ayisyèn nan te vote prezidan sa anpil. E answit menm lè te gen yon pwogram deja sou konsènan de fwontyè Meksik, te gen yon kantite de moun pou yo te resevwa pou yo te pran. Lè kantite de moun sa a pase deja. Men kòm pèp popilasyon pa rapò ensekirite e jan peyi nou fonksyone e popilasyon to oblije riske vi yo pou yo pran raje pran tout kote pou yo ale pou yo rive nan peyi Meksik pou yo travèse lakay Tonton Sam men vwala kay Tonton Sam li menm pa gen posibilite oubyen l pa vle oubyen l pa resevwa yo nan moman sa a paske bagay yo m pa konn nan ki rezon èske se konplike l konplike pou yo men sèlman. li pa resevwa yo li fon jan ke li pran enpe moun e sitou moun ki a famiy e nòmalman li pran enpe men daprè sa nou konprann nou aprann nou jwenn jodi an la e pi fò moun ki anba pon Texas lan pa la ankò paske prezidan Joe Biden te pale avèk Mayorkas li di konsa ke fèl pa wè okenn imigran anba pon an egzakteman E misye wetire tout moun yo li an ale ansanm avèk yo nan prizon. Apre sa prezidan an di pa kite okenn moun antre ankò nan espas sa a e pou karavan sa a antre konsa sou fwontyè Etazini an. Nòmalman popilasyon ayisyèn nan nan soufrans, mwen menm tou m nan soufrans pou ki rezon? E si imajine nou byen, mwen gen fanmi m tou, mwen ayisyen. Mwen cheve grenn, krale kreyòl. Nòmalman, sa vle di ke si sa sa ap travèse konsa nan moman an, se mwen kòm si l travèse. Imajine w, si yon Ayisyen fè yon aksyon nan yon peyi, Etazini, Kanada, en, Senmaten, li fè yon aksyon, Ayisyen sa, kisa yo pral di? Yo di, Ayisyen fè tèl bagay. Yo pa di gen yon Ayisyen, yo pa fè eksepsyon non. Lè yap pale yo mete tout moun nan menm panye sa vle di ke si gon bagay ki pase yon ayisyen se kòm kwa ke m patisipe ladanl tou. Antouka depòtasyon sa pa gen yon ayisyen e li pa fè gon moun li pa fè mal ok e antouka rete avèk e lapè de Dye e se te Rodjimix info paw ki te antre lakay ou avèk nouvo videyo sa e ki te potel pou ou. Pa bliye abòne kòmante like pataje peze ti klòch lan e chak fwa nou lage yon videyo notifikasyon ap moute sou telefòn ou pa bliye ankouraje nou fè travay sa enkouraje nou pou nou kapab fè plis efò e plis rechèch pou nou kapab pote bon jan enfòmasyon pote pou ou nap kwaze nan yon lòt videyo e nan moman sa ke nou pral chèche yon lòt enfòmasyon pou nou pote ba ou kounya la Men sèlman pwomèt mwen ke wap abòne e kòmante like e pataje video sa Tchaw tchaw.